Bonswa tout fan enspirasyon lekòl de gita yo, nou salye w e remèsye w pou fidelite w anvè chanèl sa a. Se Duckenstar ki avèk ou pou kontinye avèk ou avèk etid sou akò 4 son yo, kòman nou ka fè yo nan gita epi kèk ti prensip tou sou sòlfèj, eksplikasyon diferans ki gen ant akò yo, pafwa gen anpil moun ki konn konfond yo, genyen ki konn sanble tou lè Nan non yo, yo konn sanble, men ki pa vle di menm bagay. Nou pral eseye wè kòman nou ka pale w de akò minè majè setyèm ki pa itilize anpil lan, dakò, men gen mizisyen tou k konn itilize l pafwa, se son an l tande, zòrèy li ba li, li chèche yon nòt ki ba l menm son an, men l pa janm gen konesans de akò a vre. Nou pral ba w konesans de akò sa a, epi ti teknik kòman w ka itilize l, menm jan pou chak akò nou ba ou, nou ba w. Ki kote ou ka itilize l, sou ki degre ou ka itilize l. Se konsa tou nou pral pale w de minè majè setyèm, ki bò w ka itilize l. Ou menm ki te konn fè minè majè sèt an anpil, pafwa swa yon mayestwo te ba w li oubyen ou te konn tande l nan yon mizik ou degaje w ou chache son w tande a men ki pa t gen konesans de akò sa a paske m rankontre sa anpil sa m ap di nou an. Gen anpil mizisyen ki sonnen akò a vre lè w tande l sonnen men pafwa gen pa sonnen akò a egzakteman non. Li jis sonnen nòt li wè ki fè bote a, se sou melodi ke l tande a, men l pa janm konnen non akò a. Alò nou pral pale w de akò sa a, e w ap wè w konn tande l deja, sa ka rive w pa t konn non, ou menm tou k te gentan konnen l tou k pa t gentan pou te pale de li, ebyen n ap fè travay la pou ou, kounye a ankouraje travay la, abòne, pataje l a lòt zanmi w. Kote kev ou ka fè video sa yo vi pi lwen pou plis moun ka jwenn travay sa yo ki vrèman enpòtan efikas pa bliye avan nou toujou fè akò yo nou baw yon ti teknik sòlfèj sou akò yo ok akò minè setyèm akò minè majè setyèm kisa ki diferans la ladan yo. Lè m gen yon akò minè setyèm, pa bliye m te di nou sa, majorite dokiman w jwenn, yo ekri akò a ba ou alè a apati de gam majè, yo pa itilize lòt gam souvan pou yo ekri yon akò. Paske si m gen yon akò, si m t ap itilize gam minè pou m fè yon akò minè, gen bagay m pa t ap bezwen rann kont, m pa t ap bezwen al bemòl 3. Si m t ap itilize gam diminye pou m fè yon akò diminye, m pa t ap bezwen bemòl 3, bemòl 5 paske yo t ap tou genyen, tou de premye tyès yo t ap tou diminye nan yon gam diminye. Men, piske se avèk gam majè majorite dokiman nou kwaze yo, m pa di, m pa di tout, paske, piske gen posibilite a pou akò yo ekri a tout gam yo, sa ka rive nou jwenn yon dokiman ki ba w posibilite pou pou ekri akò yon lòt fason. Men, n ap pale w yo, prensip yo nan gam majè. Dakò? Kòman w ka fè akò. Minè, majè setyèm. Gen moun ki konn twouve sa a dwòl. Kòman pou yon akò fè minè epi pou l majè setyèm ankò? Non, gen sa. Oke. Yon akò ki minè setyèm, se yon akò minè, mwen mete sèt bemòl ladan l. Si m ap fè akò a apati de gam majè, l ap vini 1, twa bemòl, epi 5, epi sèt bemòl. Lè sa a l se yon akò. Minè setyèm. Diferans ki gen ant minè setyèm e majè setyèm nan, se menm li menm ki fè minè setyèm e minè majè setyèm. Paske lè m gen yon akò setyèm, kòman li ye? Se sèt bemòl, men lè m gen yon majè setyèm, se sèt. Depi ou tande yo pale w de majè setyèm, se sèt. Sa vle di, nòt sa yo ajoute ki setyèm nan sou akò a, li plase a demi ton apre mi a. Depi ou tande yo lonmen non majè a ladan. Si w wè yo dous setyèm tou kou, sa vle di se sèt bemòl. Sa vle di nòt yo ajoute a, se setyèm nan, li plase a 1 ton avèk premye a, dakò? Li se yon segond majè. Men, depi w wè yo di w majè setyèm, se 7 la yo mete. Sa vle di, setyèm degre a ki plase a demi ton avèk premye a. Ok? Si yo di m. Re minè setyèm, se yon akò ki minè epi m ajoute 7 bemòl sou li. Men depi yo di m re minè majè setyèm, se 7 m ajoute sou li. Paske majè setyèm nan w tande a se 7 la. Dakò? Pa egzanp, re minè setyèm. Se do m ap ajoute, k ap sèt bemòl la pou akò re, re minè setyèm. Men si yo di m re minè majè setyèm, se do dyèz k ap anndan akò minè re a. Sa vle di m ap ajoute do dyèz sou triyad minè ke m te fè pou re a. Dakò? Si m bezwen la minè setyèm, m ap fè la minè epi m ajoute sòl sou li. Men si yo di m la minè majè setyèm, se sòl dyèz olye de sòl, dakò, ki anndan akò a. Nou pral wè kòman yo sonnen. Epi bote yo tou nan kèk kote yo itilize yo pi souvan. Dakò? Epi gade videyo a nèt pou w ka wè ki kote ou ka itilize yon akò minè majè septyèm. Sou ki degre nan gam nan ou dwe itilize akò sa a ki pap bay pwoblèm twòp. Byenke se yon nòt altere wi li ki antre nan akò a wi, men ou pral wè li vrèman sonnen bèl lè w itilize l. Dakò? Kote ou dwe itilize l la. Men, se lè m fin pale w de tout akò yo nèt, kounye a m pral montre w itilite akò a, ki bò w ka itilize l, epi ki sa l fè, bote l fè nan mizik la. Se yon akò ki vrèman bèl lè w jwenn kote pou w itilize l, lè w fè l. Mesye, m p ap ba nou manti, n ap renmen akò a nou menm ki potko konn itilize l, e nou menm ki te konn tande l tou k pa t konn kòman pou nou te itilize l. Nou pral dekouvri sekrè sa a nan videyo sa a kote m pral pale nou de akò minè majè setyèm. Kòman nou ka fè yo nan gita san nou pa bezwen konnen tout detay n ap pale la yo, afè on minè setyèm se sèt bemòl, on minè majè setyèm se sèt ki anndan l, nou p ap bezwen konn sa, dakò? Men konnen ke minè ma, minè setyèm, minè majè setyèm se de bagay diferan. Pa bliye m di nou minè setyèm se sèt bemòl, minè majè setyèm se sèt, dakò? Pa egzanp si m gen gam de do, m gen si ki setyèm nan gam de do majè. Si map fè yon majè setyèm se a si map sèvi. Si map fè yon setyèm se a si bemòl map sèvi. Sa vle di map met demiton sou 7 la, map retire demiton nan 7 la padon pou l vin banm setyèm nan. Ok? M panse ke nou tout ap klè avèk sa a. Nou ka fè rechèch tou, nou ka jwenn dokiman ekri ki genyen diferans yo ant akò yo nap wè diferans ke map di nou an. Nap wè lè nou wè yon minè 7 avè yon minè majè 7, nap wè gen yon demiton. Ou konprann? ki fè diferans la. Dakò? Sou setyèm degre a. Menm jan tou, pou setyèm a majè setyèm, n ap wè diferans la lè nou gen akò yo. Alò, m espere ke n ap pran ti konsèy sa yo, pran ti, aplike ti teknik sa yo, nou menm ki pa t gen konesans sòlfèj sa yo. Nou menm tout te gentan gen konesans sòlfèj la, men lè gita a nan men nou, nou mare pou nou fè yo, nou pa konn kòman pou nou kenbe l. Nou pral dekouvri sa, paske se yon metòd woutin m pral ba nou pou gita a, kòman nou ka fè yon akò, Minè maje setyèm, san nou pa t bezwen gen sòlfèj. Konsa tou, m ap montre nou sou ki degre nou ka itilize l. Tanzantan n ap fè l, jiskaske nou vin alèz a son an, depi nou tande l nou rekonèt li, nou di sa a se yon minè majè sèt. Konsa tou, lè w pratike akò a tou, lè ou gen yon melodi ki mande pou fè akò a, w ap konn kòman pou w fè l. Alò, rete branche, videyo a, gade l nèt pou nou wè kòman akò yo kenbe sou twa kòd ke m te bay yo, epi nou pral gade tou kote ke nou ka itilize akò sa yo.

Sa vle di dwèt sa la li sou twazyèm kòd la epi dezyèm kòd la an menm tan. Men gen moun ki pa pratike yo konsa, ki pa gen, ki pa ka fè dwèt sa a konsa. Ou konprann? Ki gen difikilte pou yo fè sa. Men pa pwoblèm, n ap wè gen yon dokiman, y ap ba nou apwa konsa. Olye m mete yon sèl dwèt la, m met de dwèt. M mete dwèt 2 a sou twazyèm kòd la, m met dwèt 3 a sou dezyèm kòd. Men tou de dwe nan menm kaz, dakò?

Se menm bagay. Depi se fòm sa nou kenbe, nou menm ak ensèk. Epi tou, se tout tan w ap pratike yo tou, w ap ka konnen kòman, ki kote w ap ka pase akò sa yo. Se tout tan w ap pratike yo. Alò, depi w wè m bare dwèt men m la, met de dwèt sa a sou de kòd sa yo, met dwèt sa a li menm sou. Katriyèm kòd, minè majè 7. Oubyen m mete 2 dwèt. M mete dwèt sa anlè, dwèt sa anba nan menm kaz, twazyèm kòd, dezyèm kòd epi dwèt 4 sou, ou konprann? Sou katriyèm kòd. Men nan chema a w ap wè se fòm sa m ba ou paske mwen menm m p ap pwogrese se sa anpil moun ap kenbe. Men ou menm w ap fè sa ki pi alèz pou ou a paske w ap jwenn mizisyen, gen mizisyen ki pratike kote l met 2 dwèt la pito olye l met yon sèl la. Men mwen menm se yon sèl mwen itilize pou lè m ap fè akò. Mine rache setyèm. Alò, m espere ke afè akò mine rache setyèm nan, nou p ap gen difikilte pou nou kenbe l sou senkyèm kòd ankò. Se yon fòm m ap ba nou pou chak kòd yo, dakò? Pou mine majè setyèm nan, dakò? Mine majè setyèm sou senkyèm kòd, ou konprann? Sa vle di, depi w ap kenbe fòm sa a, li se mine majè setyèm, ki diferan avèk mine setyèm nan. N ap wè kòman m fè l la. Si m fè re minè Majè 7 wè se do dyèz la fè akòd la wè do dyèz la padon pa kont si w te minè 7 se do ki tap la ou wè se demi ton ki diferansye yo jan m te di nou nan te te gen ti prensip sòlfèj m tap ba nou yo ou konprann se demi yon demi ton ki diferansye yo sèlman pou minè majè setyèm avè minè setyèm dakò. Nou wè kote nou ka itilize mil ensèt deja, apre m fin montre nou akò yo, m pral montre nou tou kòman nou ka itilize yon akò ki minè majè septyèm. Kèk egzanp kote nou ka itilize akò sa, menm si w wè gen yon nòt ki pa fè pati gam nan ladan l, kòman w ka itilize l pandan w ap jwe. W ap wè bonte a tou. Ok. Pou katriyèm kòd la, kòman nou ka fè yon akò minè majè septyèm sou katriyèm kòd? Dakò?

Nòt prensipal la sou katriyèm kòd, m kenbe fòm sa pito pou m fè minè majè 7 la. Ou wè la, m fè, pou m fè minè majè 7 la, se dwèt 4 la. M fè, m bite la, si li minè, m avanse l vin la, li vin minè majè 7 la. Ou wè la, minè majè 7. Lè sa, li tonbe nan menm kaz avèk dwèt 3. Ou wè, dwèt 3 sou twazyèm kòd, li menm li sou dezyèm kòd. Dwèt sa sou premye kòd li menm. Ou wè, m bare, premye kòd, twazyèm kòd.

Nou prale kounye a la pou sizyèm kòd. Kòman m ka fè yon akò minè majè septyèm sou sizyèm kòd la? Minè majè septyèm sou sizyèm kòd, se pa difisil. Ou konprann? Se byen fasil. Sa se minè sèt, e pa sa. Minè majè septyèm nan, m met dòt sa sou katriyèm kòd la, wè.

M panse ke nou pap gen pwoblèm si m mete sol minè majè 7 menm jan an. Fè mwen yon pozisyon pou mwen. Fa dyèz. Fa, tout se minè majè 7. Depi se fòm sa w gen li se minè majè 7 li ye. Pa bliye nou kenbe minè majè septyèm sou.

M ka fè si menm jan Joseph. Menm bagay. Aprè sa, sou sizyèm kòd, se pou m fè konprann nenpòt minè majè sèt meyè sou sizyèm kòd, se fòm sa a l ap kenbe. Ok? M panse ke tout moun ki te gen pwoblèm pou fè yon akò minè majè sèt, ou p ap gen difikilte sa ankò, pwoblèm sa a rezoud pandan ke ou fin gade. kantite minit ou gade nan videyo sa pwoblèm sa ta dwe rezoud la wap gade videyo gita w nan men w epi w chita devan telefòn ou epi pandan wap gade a tou pa bliye si w poko abòne deja abòne epi ou ka aktive notifikasyon sou tout tou si w ta renmen toujou wè lè nou lage videyo yo pou w toujou jwenn yo atan aktive notifikasyon depi nou lage videyo wap jwenn yon mesaj. Ou menm tou ki poko abòne pa bliye fè sa abòne a chanèl la pataje ak zanmi w tou ou konnen ki gen pwoblèm sa yo epi pou yo ka rezoud pwoblèm sa yo tou yon fason lè nap jwe pou nou ka alèz ou konprann nenpòt sa w li tande w fè pou l ka fè l tou san pwoblèm li tout tan wap pratike akò yo wap konn konn son yo plis epi bit wap vin pi lejè sou yo tou ann ale kounye a la pou akò sa yo kote m ka itilize yo kounye a la m ka itilize minè majè setyèm. Se sou sizyèm degre, dezyèm degre, yo itilize akò minè majè setyèm. Men, gen pafwa, gen gen mizisyen lè y ap fè minè majè setyèm, yo fè minè, minè majè sèt, minè sèt, minè sis. Yo fè kat akò sou sèl degre a. Ou konprann? N ap wè nan ka mizik Une bonne année Vincent Zenglen an, yo fè l gon kote w ap wè l. Ou tande yo jwe l? Konprann? Li fè li minè premyeman, dezyèmman li minè majè 7 li, twazyèmman li minè 7 li epi katriyèmman li minè 6 li. Sa vle di li fè li fè w santi se kòmsi se 4 akò diferan li fè, se sou 4 degre padon, se sou 4 degre, se 4 akò li ye, men se sou sèl degre li fè yo. Sa vle di se sou sizyèm degre a la li fè 4 akò sa yo la. Sou sizyèm degre a. M fè l minè, m fè l minè majè 7, m fè l setyèm answit, epi m fè l en minè 6. Kounye a ki nòt li vin ye? Menm nòt la. Se kòmsi se pou, pou, e se e nòt sa m fè. Se sa k fè souvan ou konn tande basis yo, yo menm yo konn fè. Se akò sa yo fè. Ou konprann? Se minè. Ki se sa? Minè majè 7, minè 7, minè 6. Ou konprann? Se souvan basis yo konn fè. Sitou nan mizik salsa yo, yo itilize sistèm sa anpil akò sa yo. Ou konprann? Nou ka konn tande yo. Sa vle di se pa sou plizyè degre l fè akò a, se sou menm degre a l fè akò sa. Ou konprann? Yo konn fè l sou dezyèm degre a tou. Pa bliye, menm mouvman sa, yo fè l sou dezyèm degre a tou. Avè sizyèm yo. E se sou 2 degre sa yo n ap fè. Men, konsa tou, gen moun ki itilize minè majè 7. Kòman l itilize l li menm? Li pa fè l fè 4 akò non. Li fè 2 akò. Li minè, epi l. Konprann li fè sa. Li minè, li minè majè 7, epi l li minè 7. Si m ap fè l sou sizyèm, sou dezyèm kòd, kòman m ap fè l kounye a la? M ap fè l sou re la. Minè anvan, answit m minè majè 7, epi m tounen sou minè ankò. Si m ap sou sizyèm, sou katriyèm kòd padon, m ka fè minè, epi m minè 7, epi m tounen sou minè ankò. Ou wè? Si n ap tande im nasyonal la, n ap wè gen kote yo fè sa. Yo nan aranjman, yo minè ma, yo minè s, yo minè, yo minè majè 7 epi yo trezò an ri. Ou konprann? W ap wè gon pati nan im nasyonal la, yo fè sa. Yo fè akò sa. Yo minè l epi yo minè 7. Yo itilize l anpil tou nan chan desperans yo tou. Dakò? M espere ke. N ap jwenn plizyè egzanp lè n ap tande mizik yo, kòman yo fè akò sa yo, kòman yo itilize yo. M panse nou p ap gen difikilte tou, paske m di nou sou ki degre nou ka itilize yo, se minè majè 7 la, nou ka itilize l se sou sizyèm degre epi sou. Dezyèm degre. Alò, n ap gen pou n pran plis egzanp avè yo tou. Ki lè moun nan fè l konsa, ki diferans epi lè moun nan fè l konsa. Lè l fè l kat akò sou li a, lè sa a n ap gen pou n aprann akò minè sis yo tou. Lè sa a, e lè nan kad n ap etidye pwogresyon yo, n ap gen pou n konprann sa yo e kòman nou ka itilize yo tou si nou gen yon mizik n ap aranje, kòman nou ka fè yo san pwoblèm. Ou konprann? Lè w ap tande mizik moun nan, metòd pil akò l a gen yo, se pa anpil bagay. Ou ka fè yo tou. Ou sèlman bezwen konn prensip ki pou fè w fè l la epi w fè l. Alò m espere ke n ap metrize sa m di nou yo byen sou akò minè majè septyèm nan ki ki pa itilize souvan. Men depi w tande l la w ap rekonn tande l nan mizik sal sa yo pi souvan. Mesye k ap jwe konpa yo, yo renmen fè l tou apre pyanis yo konn konn renmen fè a fè a konn. Ou konprann? Ou apre pyanis yo konn renmen fè sa anpil. Se sou sèt akòd ke yo minè, minè, minè majè sèt, minè sèt, minè sis. Ou konprann? Se konsa yo fè l. Lò ou tande son sa, lè y ap fè ttnnnnnnnnnnnnnnn, yo fè l konsa, se akò sa. Men yo souvan fè l se sou, jan ou wè m di nou an, se sou de degre gam sa yo fè l. Se sou sizyèm nan avèk sou dezyèm degre a yo fè akò sa. Byen ke ou wè l gen yon, li gen nòt altere ladan l, men li, se pa pi lontan ke l pa sonnen trè bèl tou. Dakò? Pou akò minè majè setyèm nan. Ok m pral pran ti egzanp avèk nou nan yon mizik ki gen akò savasy ladan dakò kote ke m wè mizisyen yo fè yo te jwe nan vèsyon map tande an m wè yo fè akò sa e gen kèk legliz mwen konn ap swiv an liy sou youtube m wè ki jwe mizik sa men yo pa mete akò sa ladan tou ou konprann sa gen moun ki gen dwa chwazi pa mete

Pafwa yo konn fèl fè kòmsi se katapòt an li ki fèt ou konprann? Li te ka eseyel tou nan mizik sa. Li gen dwa chwazi fè aranjman nan konsa tou men mwen menm pral eseye sam gen di monpòt nan ka kote ke map fè katakò. Map fè minè, map fè minè majè 7, map fè minè 7 epi map fè minè 6. Map fè katakò nan plas kote li menm li fè 2 sèlman. Li fè re minè epi re minè majè. 7, li tounen sou Remine ankò, mwen menm pap tounen sou Remine ankò, map kontinye fè sam te di nou an, epi napre li mache dakò, sou dezyèm degre a nap jwe sa a, nou pral fèl epi wap wè sam tap di nou an gen kote na gen kote gen mizisyen ki fè minè minè a epi yo fè minè majè 7 la yo tounen sou Rene ankò, men gen mizisyen menm wap wè li fè minè. Minè majè 7, minè 7, minè 6. Se sak fè tou map oblije ba nou yon video sou akò minè sizyèm paske piske m mansyone l la, nap ajoute yon setyèm video nan playlist ou a ki se akò minè sizyèm nap pale de li tou dakò, nap montre w kòman w fè akò sa a tou sou kòd yo paske lè nou bal nan akò de pasaj map retounen nan sa map pale nou la dakò, kòman yo itilize map retounen pale nou yo plis toujou men lè sa se nan. Se sa k ap kòm sijè nou menm, kote ke n ap montre w ranplase akò pa lòt akò lè w ap jwe. Ou konprann? Fè pasaj ou lè w ta renmen fè, lè w pral fè yon akò ou fè tout tan sa sou li, ki akò w ka fè avan. Dakò? Ok, ann ale pou sa m di nou an kote ke nou pral fè kat akò.

M panse kounye a nou pap gen pwoblèm pa Mineure Majestic la ankò. Gen plizyè mizisyen ki te gentan ekri m, ki pwal gen Leone nan ki te ekri m pou m pa Leone li, sa vle di son non ki etranj pou yo. Alò, Mineure Majestic la mesye jan m di nou ankò, se setyèm degre yo ajoute sou akò a, dakò? Minè a, se pou tyès minè a ke yo mete a, dakò, twa bemòl la, tyès minè nou vin genyen an, epi majèstik la se pou septyèm degre a ke yo mete a.

Kounye a, paske m ba nou egzanp la nan yon mizik, n ap gen plis egzanp toujou sou plizyè mizik, men se lè n ap pale de akò de pasaj, lè n rive sou akò sa yo, lè n ap montre w teknik pou w anplwaye akò sa a, epi w pral wè kòman ou ka pase akò sa a san pwoblèm nan aranjman ke ou menm w ap gen pou w fè pou gwoup ou. Ok. Alò pa bliye abone avk chanel an tou pouw fè sa, pataje, toujou envite zanmiw yo, toujou pa neglije pataje video a, pa gade si w pa patajel, patajel pou plis moun ka wè travay la, lè konsa tou ankourajem tou poum fè travay la, e sak fè wap wè menm sou chanel mwen an, sou pàn wè poum pa lage video pase sa pou sa, se paskem manke jwenn moun ki ankouraje travay la, ki fèm vin pa mwen pafwa neglijans fèm pa mete video yo pou nou tou, ou konprann. Men, gen anpil bagay pou nou ta aprann ansanm paske nou wè pa gen anpil Ayisyen ki fè sa, ki ba nou teknik pou nou konprann gita a plis. Li pi fasil se Bondye wè k ap fè pou nou. Pafwa ou pa menm konn pale lang y ap pale a menm, ou konprann. Men, nou pap pa bliye mesye sa yo, tankou JF avèk Maestro Woodson. Epi Ralph Condé ki toujou la pou pataje konesans avèk nou. Gen anpil mizisyen ankò ki gen anpil konesans men se pwoblèm tan an yo ki gendwa pèmèt yo pa ka fè sa. Men lò jwenn moun ap fè sa, eseye pataje. Ou menm ki konn, ki ka, ki konnen sa n ap di yo deja, men pa bliye gen anpil moun ki pa konnen yo ke ou ta dwe Ou ta dwe pataje konesans avèk yo, men plis ou pa gen tan pou fè sa, lèw dekouvri videyo sa yo ki itil konsa, menm si ou gentan konn sa map di yo, eseye patajel. Lèw patajel se kòmsi se ou menm menm ki te bay kou a dakò. Toujou fè sa pou videyo yo ka rive pi lwen pou plis moun ka swiv travay sa kap fèt la, alò se sèl fason nou ka ankourajem, epi rete tann pou lòt apòch.